Se nan bouch nou yap soti de la part de Dieu. Kisa sè Milò aswè a? Yon fam ki santi ke olye li jwe wòl Èske wap tande mwen? Allo? Ya. M oblije voye sou speakerphone paske m paka tande w byen. Èske yon fam ki twouve l antanke fanm epi l jwe ni wòl pa l la ni wòl pa mari l la an menm tan. Ki konsèy ou menm w ap genyen pou bay yon moun konsa?

Gen rekonpans pou ou nan men Bondye paske wòl sa pa wòl ou. Èske moun sa a pa dezobeyi Labib?
Ebyen, se sa m di w la, ou fè responn, gen rekonpans pou li paske l dezobeyi Labib menm paske wòl la pa wòl li. E mesye sa a ou pran responsablite sa a sou tèt li la a tou, ou mèt si e sèten w ap jwenn mesye sa a depi l konnen responsablite li, konnen wòl li, w ap wè l gon tristès paske l ap vin santi l san valè. E ki sa w mande fi sa a fè?
Pou l ede mesye a, a pran responsablite l si mesye a se konnen l pa konnen responsablite l. Si l konnen responsablite l, se pou l bay mesye a responsablite l. Trè byen. Trè byen. E nan Efezyen chapitre 5 le vèsè 23, Car le mari est le chef. E m sonje te gen yon dam ki te di, Mwen menm, afè mari a est le chef sa m pa ladan l.
An byen. Ou konn sa k fè l di sa? Mwen diw sa ankò frè Wilson, moun kap di sa se yon moun ki legliz la, yon moun ki al legliz la, men li pap yon kretyen. Li pap yon kretyen. Paske yon kretyen kap mache anba dikte Sentespri anba pawòl Bondye, sa Bondye dil fè se li lap fè. E depi wè fwaye a se fi an ki ap dirijel, se yon fwaye madichonnen.
Wi yo met titèt anba tou pa gen benediksyon la. E yon fi ki ap chache monte tout bon kot sè Milor, si l ta twouve mari l nan yon tèl sitiyasyon konsa, l ap pwal sou vant li. Li pwal sou vant li pou l mande Bondye kisa pou l fè paske l pap dakò rantre nan travay mesye a pandansetan li menm li gen travay pa l li fè antre fi Ki se la fam obeyise a vo mari di le seyè. Eske sil wet ou wi. Avan tou gen kek bagay bondye baw konesans pou konnen gen bagay ou kapab wè fason pou itilize fason pou ale pou rann mesye a pran responsablite men pandan setan wap mande bondye se vre men gen yon kote ou gade ou wè malgre Tout jan w ale, li yon ti jan gèlè se vle l pa vle l oubyen li pa abitye avè l oubyen li gen yon espri anndan l ki pa vle l tolere li. Lè sa w oblije pran de jenou w ou fè l kòde pou jwenn Bondye pou Bondye ba ou l paske ou wè de ou wè paske sa w ap rale met sou tèt ou w ap pral fè l se vre ou pa vle relache men ou wè se yon madichon li ye paske l pa pou ou. E jodi a kòm nou pa nou pa nou pa asepte ditou pou e pou nou respekte labib a la lètre hein nou kèlkeswa sa nou fè a nou granmoun Ou konprann? Nou fè sa n vle. Men kounye a, lè repèkisyon an tonbe sou nou, nou mande lapriyè tout kote. Lè kounye a pa gen anyen k janm fèt, lè sa a nou mande Bondye lanmò. Se pwoblèm sa a. E paske nou te kòmanse bagay la mal depi odebi. Frè Wilson, pa gen granmoun anndan fwaye tande. Si gen granmoun, gen de granmoun, de timoun. Ok. Se sa l ye. De granmoun, de timoun. E ankò. Fi yo dwe egzèse sa lakay yo, aprann konsa, li pou gason an tou. Paske gen fi ou genyen, malgre l legliz la, l pa prije. Ok.
Li pa prije. Lè l pa prije a, nenpòt ti bagay, li eksite, li fè gwo bri, ou menm ki mari a, ou oblije poze w, kalme w, pou evite tapaj fèt. Madanm nan tou, si w gade w wè mari w, Li eksite, l ap pale pou yon pawòl, menm lè w ta gen yon ti limyè w ta vle fè, tann li kalme avan ke w fè limyè a. Toujou mete w ba, paske kote k gen dlo, kote k gen dife, depi w vide gaz ladan l, se eksplozon l ap fè.
Ok. Nou pral tèmine, chè. E lè n gade, se yon wonte l ye, se yon wonte l ye pou kretyen pandan w le, ou kretyen, ou legliz. W ap tande pawòl la, w ap li Labib, epi pou gade moun ap sòti ak li bò pa bò nan vwazinaj, y ap vin parèt anndan fwa yo pou y ap vin di w kite sa.
E n ap pale avèk sè Milò depi Ayiti ki nan zòn Kafou k ap pale avèk nou aswè a sou kòman egzèse lotorite. E nou pral tèmine avèk ou sè Milò paske nou ap pale anpil la. E ou menm antanke fi sè Milò pou n tèmine, e kisa w ka bay medam yo kòm Konsèy yon lòt fwa, yon lòt konsèy ankò, e an tèm de soumisyon. Paske jodi a, nou konnen, mesye yo konn kouri wi pou medam yo paske yo pa soumèt. Ki sa ou ka bay mes, medam yo? Ki sa ou kapab defini kòm soumisyon? Paske, nou oblije di sa, gen moun nan pa paske l, e pa paske l vle l fè l konsa, se paske l pa konnen ki sa l pou l fè antanke moun k ap soumèt. Paske, m pral ba w vèsè a la, Sè Milò, èske ou tande mwen?

Kòm Kris è le chèf de legliz ki è son kò. Paske wè lal pale ankò li di et don il è le sovè. E l kontinye pou l di ke ou pa ka fè mal avèk kò w, paske kò w se pou ou li ye. E k jodi an, yon fi, yon gason e chwazi pou pran responsabilite l antanke chèf, li fè tout sa l bezwen epi fi an chwazi li menm li pa mèt soumèt li. Ki konsèy ou kapab pote pou moun sa yo e pou n kapab tèmine avèk ou semi lan? Avèk moun sa yo m ta pou fi a m swete li egzèse sa k rele soumisyon an. Kisa soumisyon ye menm? Kòman yo ka egzèse l? Se sa nou bezwen.
Egzèse soumisyon an se lè nèg mesye a pase yon lòd. Lè l pale, li diskite avè w, li di w men sa l vle fè, men sa l vle, men sa l pa vle. Dayè ou dwe obeyi avè l.
Obeyi si li di w sa, menm si sa l di w lan li pa yon pawòl kretyen. Non, ki ta ka pa yon pawòl kretyen, frè Wilson? Paske. Si l pa yon pawòl kretyen, se de e de payen k ap di. Vwala! Vwala!
Bravo, sè Milò! Se sa nou te di samdi a. E sa fè nou mande moun yo lè y ap renmen, lè nou ap marye, pa marye avèk nenpòt ki moun paske nou p ap gen, nou p ap sou menm liy. Lè w se kretyen, ou pap ka bay madanm ou move konsèy. Il en est de même pou fi an, lè w se kretyèn, ou pap ka bay mari w move konsèy. Ann ale, Semilò. Ou konprann?
Se de payen k ap viv, paske m konnen, e gen gason tou, menm lè ke, m konnen gen gason, menm lè ke li pa legliz, Depi yon bagay ki hors de la bible li pa li pap aprochel vè madanm li paskel respekte madanm li men sak fè sa tou se lè ou menm ou fi a ou prouve mesye a ou fè mesye a wè Jezi Kris nan laviw ou prouvel ke ou li wè wap sèvi Bondye vre lal vin gen respè pou Bondye k anndanw lan pou Sentespri k anndanw lan men lèl ap viv avèw li wèw klo pi klo pan ou nan tout bagay ou pa respekte la bible vrèman li ka baw nenpòt konsèy li vle li ka fèw anvi

Madanm nan se devwa l Bondye ba li, mesye a Bondye ba l devwa pa li, li menm se pou l renmen madanm nan, se pou l ancheri madanm nan, se pou l pran swen madanm nan, e fi a fòk li obeyi avèk mesye a, anba otorite mesye a, se sa pou l fè.
E se sa. Pou l dakò an toute chose paske la ou byen di sè Milò E pa yon nenpòt ki mari. Se yon mari ki gen, ki pran responsabilite l, e se yon madanm ki dakò soumèt li anba otorite mari l, ki se yon papa spirityèl. Paske Sara te gen abitid rele mari l se Monsenyè. Mèsi sè Milor Paske w te arête nou, petèt, kòm se mwen t ap kestyonnen w, sou petèt sou gon kèk bagay ou ta vle lanse nan Maturité Garage, konsèy, yon bagay ou te vle di, ajoute, m pa konn kisa l ye, si tout fwa pa genyen nou pa gen pwoblèm, men si ou genyen, n ap tande w si w ap salye moun tou, m pa konnen, ou gen kèlke segonn pou fè sa.
Ok frè Wilson, mwen salye Matirite Garaj yon fwa ankò, fanmi m yo, zanmi m yo, manman m, papa m, frè m, sè m yo, tout pou mwen yo. E e sè Mike m tap renmen tande nou la ou byen Sabi fèm regrè le fèt ke yo pran telefòn li, li pa an liy ansanm avèk nou men mwen espere ke lap jwenn mesaj ou lap tande yo e konsèy mwen avèk medam yo si nou bezwen gon fwaye ki ere se soumèt anba mari nou anba otorite mari nou epi fwaye a prale trè byen.
Amen. Men, avèk awogans, avèk awogans li pap rive nil pa. E kote awogans chita tou, Dye pa chita la. Men kote gen obeyisans, Dye nan mitan nou. E, Sè Milòm, e byen ke batèm nan ap tèmine non, m tap renmen ou menm, e nan 2 minit, pou leve fwaye sa yo,

Nou apwoche devan an ak vè klo Seyè e sila yo ki ap mache klo pi klo pan anndan fwaye a, nou mande w Pè ou va fè yon aranjman e sa yo ki ki pa dakò avèk obeyisans Seyè Dye al mete obeyisans nan yo menm paske obeyisans lan se ou menm ki bay li e sila yo ki deja genyen l deja ede yo Seyè Dye pou yo kontinye itilize l paske nan obeyisans Seyè Dye gen benediksyon ladan l. E n ap mande w sila yo tou, Papa, ki poko fonde fwaye, aprann yo, ede yo, Seyè Dye, pou yo konnen sa yon fwaye ye, pou yo kapab antre nan fwaye sa a avèk sa k rele obeyisans, avèk sa k rele soumisyon, avèk sa k rele sajès, konsa fwaye a va grandi. Mwen leve matirite garaj devan yon seyè chak moun ki tap tande nou e nou menm seyè de Tristan ki tap pale ou tap pale nan nou menm atravè lòt yo tap tande nap mande w akonpanye nou toujou rete nan lavi nou ede nou seyè de Tristan pou nou pale sa ke nou fè sa nou menm nou menm nou fè paske seyè lè nap pale nou dwe yon egzanp nou dwe seyè de Tristan bay sa ke nou fè a paske se pratik la nap pale men pa kite nou pale sa nou pa konnen ni sa nou pa fè. Paske lè nou pale sa nou pa fè Seyè di ap toujou gen yon bouyay ladan. Nou envite prezans ou va kontinye Seyè Dye touche matirite e ede matirite a avanse pi lwen, pi lwen kote ou menm ou vle ke l rive, kote pawòl ou dwe pèse ki poko pèse Seyè. E fè aranjman nou nan nou menm. Paske san ou nou pap ka fè anyen. Nou priye w konsa dan le non de Jezi kap viv kap renye dè mètenan e a jamè. Amèn. Merci soeur Milor, nou te kontan pou nou te avèk ou, nou te pase vè w.

Se te avèk nou, Sè Milor, depi Ayiti, e Carrefour, zòn Fò Rigo, ki t ap kòmante aktyalite e fwaye yo avèk nou. Nou pral pran yon poz, n ap vini pou konklizyon emisyon sa a.